Siw bezwen gen nan loto, siw bezwen fè gwo kòb nan bòlèt, ebyen fè sa metel bò tèt kabann ou. Mwen menm, lèm dekouvri sekrè ansestral sa, franchman, se yon resèt ansestral. Wap fè sa wap metel bò tèt kabann ou, epi wap wè bagay yo kòmanse chanje. Ou te konn jwe bòlèt ou pat janm ka genyen, ou pat konn fè bon rèv. Ou te konn ap jwe loto bagay yo te konn ap kòmsi se ou wè se kòb wap voye jete ebyen sa ap fini depi jodi a. Wap fè sa wap mete l bò tèt kabann ou wap oubyen wap mete l sou ti tab de nwi bò tèt kabann ou an. M pa konnen kòman chanm ou ye. Si ou pa gen kabann wap fè l wap mete l kote wap dòmi an. Men pa kont wap fè l egzakteman jan ou wè m fè l la la a. Wap mete l. Epi wap wè kòman afè ou te konn ap afè ou te konn ap jete lajan san rete nan nan bòlèt la wap wè sa pa fèt ankò. Wap wè bagay yo chanje d'une manière ou d'une autre. Kèlkeswa ou pat konn jwe bòlèt, ou te mèt te fèl ou metel bò tèt kabann ou an. Kèlkeswa ou pat konn jwe loto, ou mèt te fèl ou metel bò tèt kabann ou an. Sou ti tab de nwi an, m pa konnen kote ou dòmi an, ou kapab metel la. Yo toujou konsidere diri kòm yon benediksyon. Diri a, li kapab rale kòb an abondans. Li kapab rale anpil bon bagay sou ou tou. Moun ki konnen, yo konn itilize diri, pa egzanp si w gen yon selilè ki tonbe nan dlo, ou pa vle pote l bay yon bòs ouvri l pou l pran pyès la, oubyen pou l kraze l. Depi w annik pran selilè la, telefòn nan, a tou mouye, w annik foure l nan po diri, ebyen, apre yon 2 jou, ou ka wetire l, annik limen telefòn ou, li pa gen anyen. Diri a souse tout dlo k ladan l, li mete l kinalaganach. Sètadi, ebyen, se nan menm mwayen sa a. Diri a, se yon gwo resèt li ye tou, pou rale anpil bon bagay ki gen rapò avèk richès an abondans sou wout ou. Il suffit ke ou fè resèt sa egzakteman jan mwen di l la. Vwala. Premyèman, w ap aplike yon pòsyon diri nan ti bokal la. W ap mete l, epi ou pral ajoute.

E twazyèm bagay ou pral fè kounya, ou ap pran yon ti papye, ou ap ekri non w ladan l, ou pral wè, ou ap ekri non w konplè nan ti papye a avèk dat de nesans ou, ou ap ekri non w konplè nan ti papye a avèk dat de nesans ou, ok, pa egzanp. Map ekri Plim sa pa vle ekri Map pran yon lòt Ok Ok Wap ekri non Dat Wap ekri non konplè Dat de nesans ou Nan ti papye a Epi wap ekri Lajan an abondans Lajan an abondans. Chans an abondans.

Pafen ou met sou ou a, ou fon ti mete l sou papye a. E pi apre sa, ou depoze papye a nan bokal la. Lè w fin depoze papye a nan bokal la, sou diri a, e pi ou aplike diri sou li ankò. Ke lajan vin jwenn mwen an abondans menm jan avèk grenn diri sa a. An grand kantite. an abondans menm jan avèk grenn diri sa a. E la a, ou bouche l, ou bouche li, vwala, ou bouche l, epi pou w mete l bò tèt kabann ou an, oubyen sou tab de nui an, kote ou frekante a, kote ou dòmi a, ou konprann, ou mete l la. Lè w fin fè sa, ou di, Nan non nati a, nan non inivè la, ke sa m fè la a egzekite alalètre. Ke sa m fè la a pote anpil benediksyon, anpil lajan pou mwen an abondans, menm jan avèk grenn diri sa a ki nan bokal la. Epi ou annik pran l, ou depoze l bò tèt kabann ou. Gade, wap wè jan bagay yo ap amelyore de jou an jou. Se di mwen di w, se yon resèt ansestral, se yon resèt ki gen anpil, anpil, anpil pouvwa. Ki gen anpil, anpil, anpil, anpil pouvwa ladan l. Se pa, e kòm si joujou wap fè la. Se pa joujou wap fè la. Tout sa wap fè ou bezwen mete lafwa w, mete enèji pozitiv ou ladann epi pou jwenn tout repons ou atann yo. Fè sa, mete l bò tèt kabann ou, rete konekte avè l. Kwè a san pou san. Lap mache pou ou, ebyen wap wè jan li pap desevwa w se sur e sèten li pap jamè jamè desevwa w sa se garanti li pap jamè jamè desevwa w fè l mete l bò tèt kabann ou epi tann rezilta w ou mèt kite l bò tèt kabann ou la ou pa bezwen ap di kilè pou m retire l menm si moun ta wè sa bò tèt kabann ou yo pap pran l pou yon bagay ki grav. Se yon resèt de e chans benediksyon e e pou tiye tout razè, tout e e pwoblèm ekonomik kap e e fè raj nan lavi ou. De se fè, ou pa bezwen pè, ou ka fèl kèlkeswa moun ou ye a. Kit ou te timoun, kit ou te granmoun, kit ou te pwotestan, ke ou te katolik, vodouyis, a kelke swa moun ou ye a, ou kapab fè l. Si ou potestan, ou pral legliz, ou panse ke kèt, ou di m ka fè sa a, eske bagay, ou kapab fè l. Ou kapab fè l san oken pwoblèm. Ou pa bezwen pè, ou ka fè l. Ou ka fè l san oken pwoblèm. Dakò? M espere ke nou pran sa a kè, epi aplike l egzakteman jan mwen di a, epi Rezilta nou nan pla men nou. Pa enkyete w, ou pa t janm ka gen nan bòlèt, w ap jwe pou granmesi, ebyen, sa ap chanje. Ou wè kòmsi w ap fè rèv sou rèv, anyen pa janm mache, ebyen kounya se bon rèv la w ap fè. Si w te konn fè rèv w ap jwe pou granmesi, ebyen lè w al jwe boul yo yo pa soti, ebyen sa a, avèk sa a, kounya w ap fè bon rèv la. W ap fè bon rèv la epi w ap nan dwa chemen an. Pa enkyete w. Sa w espere a, ap rive. Fè l ak tout san fwa w, fè l ak tout enèji pozitiv ou, depoze l bò tèt kabann ou oubyen sou ti tab de nwi a. Moun ki konnen, w ap jwenn w ap rive lakay yo w ap jwenn sa a. Moun ki te gentan konnen, moun ki te gentan jwenn resèt sa a w ap rive lakay yo w ap jwenn sa egzakteman jan w wè li la a. W ap jwenn li. w ap jwenn diri a, w ap jwenn monè a, w ap jwenn yon kantite monè, epi w ap jwenn li bò tèt kabann yo oubyen gen moun ki ka mete l anndan bagay kuizin li, kòman yo rele mèb sa yo ankò ki nan kuizin nan, yo ka mete l andedan l oubyen yo mete l yon kote pou moun pa menm wè menm, men w ap jwenn sa a lakay li. Moun yo e pa egare. Yo konn sa y ap fè byen pwòp. W ap jwenn sa a. De se fè, jere tèt ou. Jere sa ou gen pou jere epi men resèt benediksyon an mwen menm sa a, sa ap tou rete, sa ap tou rete bò tèt kabann mwen an la a. Konprann? Sa ap tou rete bò tèt kabann mwen an la a.